Ayisyen gen dwa pa konprann ki sa k ap fèt la la. Ayisyen ka wè yon fi vin chita nan televizyon l ap pale, yo pa konprann. Gen yon gwo batay espirityèl, menm si yo gen tan pèdi batay la, men mwen menm mwen konnen avèk Yawe Kreyatè la, m ap gen viktwa, m gen tan gen viktwa, Ayiti gen viktwa. Ayiti gen viktwa deja. Paske Nou pap goumen sèlman, se pa sèl a e um kòmsi yon seri de moun, gen moun ki gen foli wa, kap di yap wa an menm tan kap fè yon pakèt bagay mistik, kap fè dè mechanste. Yo voye dèyè m chak jou e yo byen konnen nan non Yahushua Hamashiach. Sa yo voye dèyè w konsa an? Oh oh, yo voye, yap voye. Yo vle atake w? Yap lanse m, men yo pa kapab rive sou mwen. Bagay mistik wi yo atake. Anpil bagay mistik e moun yo konnen ke Tout moun ki ap di yap wa mwen menm mwen diw se pa vre pa gen wa pa gen moun kap wa tout moun kap ekrim di ke se yo menm kap wa mwen di nou sa yon lòt fwa gen moun ki di letènèl voye yo nan eleksyon se manti ou fè paske pap janm gen eleksyon nan peyi sa ankò paske letènèl di sa. Dakò.
Ann vanse a deba a non e Sè Sylvanie, gen anpil relijyon, dayè gen anpil fanatik entènot blokis yo di m yo kòmanse konfu paske chak entèvenan ke m genyen franchman yo pa rive wè kote pou yo akwoche yo. Anpil relijyon, anpil legliz, vrè egliz kreyatè a kiyès li ye? Kòman w ka idantifye l li menm la a? Paske tèlman gen moun k ap pale nan non kreyatè a. Bon m di w, m ap eksplike w. Sa legliz pat konprann. Kòm Kris te di, avan l retounen se pou tout sekrè devwale, menm jan l te di m li nan revelasyon, men gen lòt moun ki fè m wè li ekri nan labib. Li di ke fòk tout verite devwale. Legliz te toujou konnen, yo te konnen legliz reprezante fanm. Men yo pat konnen gon fanm fizik k ap vini vrèman. Mwen menm tou m pat konnen afè fanm fizik. ke legliz gon fanm fizikman kap parèt e letènèl ekri uityèm egliz la se sou mwen li ekril se èv ki reprezante uityèm egliz èv kite peche nan jaden an ki pral mennen tout pèp la kite trennen yo vini nan peche kounya kap mennen yo bak nan jaden an ke tout moun nan mond lan pral swiv èv kounya la pou yo rive nan jaden an pou yo kounye a pou yo sèvi Letènèl jan yo dwe a ak tout Adan. Lè sa Adan ap vin retounen sou latè. E sa k fè Letènèl. Ki pral fonksyon Adan li menm? Adan, menm jan Letènèl te ba nou okòmansman, se, li montre m sa dènyèman nan yon revelasyon, liv la kenbe nan men m, tout istwa la gen tan fin pase, similan an pase kounye a la m ap retounen paj yo pou m al rekòmanse nan kòmansman. Alò s on, s on, n ap rekòmanse. L ap rekòmanse. E maten an li banm yon lòt revelasyon sou afè Adan e Èv. Revelasyon sa m sot eksplike l talè a nan tanp lan, kote ke mwen wè, mwen kanpe, epi mwen wè lè nou fin peche, Letènèl ap chase nou nan jaden an, mwen kanpe, mwen wè gen de anj ki kanpe ki vin pwoteje jaden an, epi mwen wè yon baryè ouvri, epi mwen wè Mwen wè Yahushua, m pa di bwen Adan. Nan revelasyon an mwen di Yahushua, se sa k fè m di tout moun, Letènèl di m Kris se li menm ki te Adan, ki se premye moun ke l te fòme sou latè. Kris se Adan. Lè l retounen antanke Kris, li vin, li vin mouri a, sa yo se verite ke Letènèl devwale, li eksplike m, mwen menm pou m eksplike, paske yo fè manti nan Bib li a. Alò tout moun ki gen bib ki gen anpil vèsè m konnen nou plen vèsè nou gen vèsè pou nou konvenk pou nou di ke non se pa vrè ebyen mwen menm letènèl banm revelasyon sa yo e se pou konvenk moun ki t ap bay manti sou pawòl Bondye yo. Lè w ap gade Ayiti sè Sylvanie e m rive a yon refleksyon yon refleksyon ke vwasi m fè m mande m Eske mwen an son peyi ki moun yo fè anpil jèn, se de tanzantan moun ap pral nan lapriyè maten, midi, swa. Eske selon ou menm, priyè sa yo, jèn sa yo, yo bay rezilta eskonte? Paske yo di ou gendwa ap priye, ou panse priyè a monte, li pa janm monte. Gen yon bann espri anlè a ki kenbe li pa janm monte ditou. Eske priyè yo monte vrèman oubyen yo pa monte? Paske si yo te monte vre, poukisa nou nan katchouboumben ladann jounen jodi an? Nou nan sa n ye la? Non, se paske nou te gen pou nou peye. Nou te gen pou nou peye yon pri, 400 zan an rive l fini, kounye a la a, nan moman ke tout movèzespri ki sou latè, ki nan peyi Dayiti, gen tan konnen ke sa ki pral fèt la, fòk yo bay tèren an blanch. Letènèl pa pral gouvène avèk movèzespri an Ayiti. Se sa k fè misyon pa m nan, se misyon kote ke chak kote m pile, ki gen movèzespri, li oblije ale. Paske avan twòn Letènèl la etabli, fòk movèzespri yo sòti. Egal, nou menm menm ki ap soufri a, men movèzespri yo kounye a la, yo lage nan kò nou plis, yo, kòmsi m ta di w, yo anpare de moun pou yo fè anpil move aksyon. E aksyon sa yo ki ap fèt la la, ki tris, kote ou wè anpil moun ap mouri, avan yo ale, yo deside bwè anpil san. Sa vle di, yon moun ki ap tande mesaj la, ou pa pran l, ou ka pase pami lafoul. Se sa ki pwoblèm nan. Priyè moun yo monte. Se sa k fè nan Lik, w ap wè kote le e e. W ap wè nan Lik, mwen ekri li pou pou moun yo pou m ka voye yo al li l. Lik 12 vèsè 32, Ne crains rien, petit troupeau, car. Li di, Kar votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. Peti twoupo se nou menm. Se nou menm pèp Ayisyen an. Anpil moun di yo pa wè kote Ayiti, Ayiti make nan, ekri nan Bib la ke Letènèl e nou menm li chwazi. Lè li te di yo, li di yo ke li, li, l ap. Wayòm Bondye a, l ap retire l nan men yo, li pral bay yon lòt nasyon. Mwen menm, lè Letènèl pale avèk mwen, li di m konsa, pou m di il li a, il li a, li pale de il li a. M di, il ou? Il, il ou a? Sa vle di Ayiti se il ou? Li di wi. Li di menm, se li menm menm ki pwononse il mwen an. Ayiti se yon peyi beni. Ayiti se nan pla men Letènèl. Il la nan pla men Bondye. Sa vle di kounya la nou mèt wè tout ti bagay sa yo se jou l pral jou. Tout Ayisyen pral rantre lakay yo. Se pa Ayisyen sèlman, Letènèl montre m ke nou bezwen fè plis videyo pou blan yo konprann. Gen blan ki pa vle pran vaksen an la, yo poko konn ki kote yo pral echwe. Men kote tout moun pral vin echwe se la a. Se la a nan peyi Dayiti sou tè sa a. E sa m ap di a m siyen dèyè l, m konn sa m ap di a paske Letènèl pa janm bay manti. Lè wap priye jeneralman e an fèt sè Sylvanie kòman priye dim non poum gade paske mwen etid m bezwen fè poum wè si sa map yon bagay map chèche poum gade kòman ou priye jeneralman. Mwen menm mwen priye avan m priye m adore e lèm fin adore premye sam di se notre père paske m toujou ap mandel pou rèy nan vini e rèy nan li fè rèy nan deja la spirityèlman aprè sa Mwen mande l pou volonte l fèt sou tè a tankou nan syèl la, li di se pa mwen sèl ki pou di sa, se nou tout. Fòk nou mande ke volonte l fèt. E li, li mande tou pou nou tout mande l padon. Alò mwen menm mwen mande padon, epi mwen priye, mwen di, Senyè, tankou mwen menm lè m mande yon bagay, tankou m bezwen konnen, menm jan m fè lè m te bezwen konnen sa, sa ki jaden an, M di, m pale avèk li avèk anpil amou. M di, Senyè, ou di m se Èv. Mwen ta renmen konnen, m ta renmen ou montre m kòman m fè pa ka sonje anyen de sa. Si se espri sa a ki sou mwen, fò m, fò l, fò l raple m yon bagay. M fè priyè a, aprè de jou, m jwenn, m jwenn repons. Sa vle di, Letènèl reponn. M ap li mesaj yon moun ki voye mande m priye pou li. Li di, Gran prèt, pandan m ap li mesaj la, Letènèl li l epi l ban m yon mesaj. Nan aswè l di m, li di m yon pawòl pou m di moun nan. Oubyen, m priye, li reponn priyè moun nan, li di m pwononse pou moun nan, li menm l ap egzekite. Se pa mwen ki egzekite. Li ban m otorite pou m pwononse pou moun nan gerizon an, epi moun nan li menm li fè sa pou li. Se konsa, alò, lè m ap priye mwen menm, Tout jan tout moun fè, fèmen zye w epi w pale avèk papa w, fè kòm si se yon zanmi ke w genyen, ke w ap pale avèk li, men mete anpil amou, mete w gade, montre l ke w bezwen tande l, w ap tande l vrèman. Dakò.
Mo w ap fè referans a, Dye kreyatè w la, m pa tande w pale de pitit la. Oh bon se se bon se paske mwen menm. Men se nan nonl m panse ke se li pou se yon entèsesè se li pou al a mesaj la m wè w pa site nonl.
Non mwen menm lèm fin priye mwen di m priye nan non Yahushua ki se Kris e a le père swa la glwa o syèkle dè syèkle avan m lèm fin priye ya Yahweh kreyatè a mwen menm depi avan m vin Ayiti li di Sylvanie Tout sa ki pral fèt yo, se pou glwa retounen vin jwenn mwen menm ki se Papa a, li pa di Pitit la. Men mwen priye nan non Yahushua ki se Kris. Nou menm nou pa di Jezi paske li di m li pa Jezi, li pa gen, li pa rele Jezi, li di li rele, li di l rele Yahushua HaMashiach ki vle di Emmanuel. Alò se sa k fè anpil moun di yo pa tande m di Jezi, se paske li di m li menm se pa Jezi. W ap gade kounye a la, w ap wè se tout. toupatou, m panse se te mwen menm sèlman li te revele sa, men lè w ap gade sou youtube, mwen wè tout etranje, tout moun nèt ni, tout moun se Yahushua y ap di, m di what? Jiskaske m vin tonbe sou yon show ameriken yo, yon ebre fè, kote ke li envite yon dam vin pale, menm jan m ap pale la, dam sa te depi 2012 li te gentan di ke, Humm letènèl pou e balon revelasyon ke a pati de 2020 nou pap tèlman tande non jezi ankò nap tande Yahushua Amashia paske li di ke non jezi a se kòmsi se bali yo balil se se se romen yo se moun sa yo kòmsi ki e e ki nan ba hesus e e e e dye dye dye gon lòt dye ki ki ki rele humm. Se non m bliye non non li se li menm yo pran pou yo fè non Jezi a yo konpoze l pou li ki ve di ke se pa li menm ki Mesi a sa ve di se nan betiz y ap pase l men nou menm ki kretyen nou kwè nan non Jezi Li pranm anpil tan poum pa di Jezi m fè anpil efò m toujou di Jezi dèfwa m di Jezi sa kap ba m toujou ap dil paske m abitye avèl. Eske lèw dil ou fè peche? Non m pa peche m pa santi son peche paske li wè ke m pat konnen se non Jezi m te konnen se nòmal poum relel Jezi tout moun ki konn Jezi la se Jezi yap di jiskaprezan el reponn tout moun lap reponn yo men otomatikman yo vin konnen se Yahushua Hamashiah menm kote a Non lè wap di Jezi a li pa li pa tèlman li pa okipe w ankò avè l paske w konnen non pou w di a. Dakò men nan tanp ou an sa pa konn rive gen de moun ki posede epi ou pral chase demon k sou yo a ki non ou nan ki nan non kiyès ou chase demon nan non Yahushua Hamachia demon ale lè sa oh bon bon m raple m te gen yon dam ki te vini paske se m ap gade fòs Jezi Kris lan avèk Yahushua ki pi pwisan non paske m wè dabitid tradisyonèlman yo plis abitye avèk m chaso nan non Jezi non egzakteman paske se li yo te konnen men otomatikman w ap wè ofiramezi l ap vin pran tout moun ap vin konnen non sa paske li revele l imajine w m pa li di m se Kris ki Adan kòman fè lè m ap gade nan jaden an mwen wè se Yahushua Mashiah poukisa m pa di Adan. Se yon fason l ap fè moun yo konprann ke se Adan. E gen moun ki di li menm ekri nan Bib la ke Kris se dezyèm Adan. Men lè yo tande dezyèm nan, yo bliye ke premye a se te li menm tou. Paske premye a li menm, imajine w, lè moun yo ap di l, Pitit David la, y ap rele l Pitit David la, li di non. Mwen pa pi, kòman w fè ap rele m Pitit David tandiske m pi gran ke Abraram? E Abraram vrèman, Abraram li menm, Abraham li menm li li pi gran ke Kris. Humm paske li di avan ke Abraham fut, li te la deja. Ah exactement, li te la deja paske se li menm Letènèl bezwen fè tout pitit li yo konprann ke se te Kris, se te Kris ki te Adan, Adan alò li te obeyi avèk Èv, li te manje fwi a, E nan menm revelasyon sa a, Bondye fè nou konnen yon lòt bagay ke nou menm nou pa t konnen, ke Adan avèk Èv, depi lè sa a mwen wè ke mwen menm avèk, mwen wè nan revelasyon an, mwen menm, m pa wè ke se Adan e Èv non, mwen wè se mwen menm avèk Yawouchouwa nou separe. Sa vle di se de moun ki fache, li ale nan direksyon opoze, mwen menm tou, m ale nan direksyon pa m. E mwen repete la bouch mwen nan revelasyon an, mwen di, mwen di, mwen wè ke mwen menm ak Yawouchouwa, nou, nou te fè anpil tan ke nou pa t rankontre. E pitit gason m nan, li repete sa plizyè fwa, men se Letènèl ki mete l sou kè l pou l esplike, li di konsa ke li pa ka wè l kote li ekri nan Bib la, men li kòmsi li wè ke Yawouchoua avèk Èv, kòmsi se yo vin rerankontre ankò anndan jaden an, anndan an kote sou latè alò, lè Bondye vin chase yo, epi yo vin rankontre ankò. E Bondye pwouve m ke se vre. Dakò.
Sa k fè selon ou menm, sè Sylvanie, pèp ayisyen an soufri pi pi rèd, pi plis ke pèp jwif lan te ap soufri nan dezè a? N ap gade nonb dane, e si w ap gade, 400 zan, pli de 400 zan, nou menm, an n gade pa nou an pou n gade, kolonizasyon, Anglè, Espagnol, nou pran anpil kou deta, peyi a nan enstabilite. Aujourd'hui, nous sommes devenus la risée du monde. Peyi antite kawotik, engouvènab, kidnapping, ensekirite. Ou pa, ou pa twouve ke pèp ayisyen, alò ke Dye te voye yon Moïse, kèlkeswa sa w ka di, pou vin retire pèp li an, men m gade m wè pèp ayisyen an li menm, li pa konnen a kèl, a kèl sen se vwe aujourd'hui. Bon,
pèp ayisyen an li soufri anpil. Se Se paske pèp sa a se ton Li toujou rebèl Paske Yawe di Yawe Kreyatè a di li Se menm yo menm ki te la nan tan Moyiz la se yo k la ankò Menm yo menm ki t ap bay Moyiz pwoblèm nan se yo menm ki la ankò Yo Li Li Li voye yo Yo reyenkane Menm jan l te di Tout moun ki t ap detwi tanp lan ann Izrayèl la yo gen pou yo vin rekonstwi l ba li Tout moun panse se pitit yo k ap vini men non Se menm moun sa yo ki ap reenkarne, k ap vin konstwi tanp lan ba li la an Ayiti. Alò, tout sa l di ke moun pa t ka konprann nan Bib la, kounye a l ap fè yo konprann. Menm jan ou wè Moyiz te ale ann Ejipt, li te al chèche yo nan men Farawon, alò, kounye a la, Ayiti pral rantre Kanaran ankò, paske Letènèl ban m chan an, nan dòmi epi li di ke nou nap rantre nou gen pou nou rantre kanaran se tan moyiz la ki la kounyea se sak fè se avèk 10 kòmandman li vini se epi nou menm na lè nou pral rantre kanaran nap rantre li di kanaran ke li te bay pèp izrayèl la nan tan pase a se te lonbre dè choz a veni nan jou jodia li di sa sa sa pa anyen devan sa ke nou pral jwi jodia paske nan tan lontan an. Pat gen, gon seri de bagay ki pot ko egziste. Tan an vin evolye, nou vin konn plis bagay. Kounya la nou pral wè, li di nou pa ta, dayè Letènèl di nou pa tap viv. Nou pa tap viv, se kounya nou pral viv, li pral montre nou sak rele viv. Paske nou menm se nan mizè nou ye. Nou menm Ayisyen, Nou pa gon peripesi nou pa konnen. Nou pa gon mizè rere jan pèp la di a nou pa konnen. Nou konn tout soufrans yo, nou konn tout bagay yo nèt. Men se moman pou l vin retire nou ladan l. E l ap retire l mwen menm mwen konnen. Mwen konnen sa m ap di a la. M konnen Letènèl ap vin retire pèp li a nan labou sa a ke l ye a la trè byento. Paske li di m sa e li min sa l di a. Bon li ban m yon parabòl maten an li di krikèt la lè pou l soti nan twou l, bon m pa menm vrèman konprann ni, m pa konnen ki. Krikèt la sa l ta vle di. Krikèt la gen moun nan tanp lan ki di bon se Ayiti ki dwe sòti paske li soufri twòp, bon mwen menm se parabòl la l ban mwen. Li di tout se an parabòl toutan, toutan, toutan, toutan se an parabòl. Men m swete ke Moun yo pa dekouraje. Ayisyen an jeneral m ap di nou pa dekouraje. Nou wè anpil moun ap vini, n ap vin di, ap vin. Men, gen yon delivrans seryezman. Wi, men, men kanmenm, reyalite an, moun k ap obsève li, k ap dekripte reyalite a di, yo te toujou konn di, moun k ap fè listwa, e pansè, m ta ka di politisyen, politològ konn di yon peyi pa konn mouri, Men si n kenbe jan n prale la peyi a ap gentan mouri nan men nou la pratikman. Li pap gentan mouri PRG w ap wè sa trè byento. M espere ke Kreyatè a li menm li kenbe w vivan pou w ka wè tout sa k ap pase yo. Paske liberasyon Ayiti pa lwen rive. Paske m te gen misyon, m gen misyon pou m fè pou Ayiti, m te gentan fè yonn, se Jeremi, Letènèl te voye m ale Jeremi. E lè m rive Jeremi, avan m rantre nan vil Jeremi pandan m panche tèt mwen Letènèl di m Konsa ou pa pa rantre nan vil Jeremi konsa. W ap mete pitit gason w nan a adwat ou, e li di m m ap mete yon lòt frè agoch mwen. Kòmsi y ap eskòte m rantre nan vil Jeremi, m pa ka rantre tankou nenpòt ki jan. Li montre m kòman epi m leve nan machin nan mwen di yo sa. Vrèman chak moun vini, yo vini chita kòmsi se eskòte y ap eskòte m paske lè wa Lè wa yo pral nan lagè, yo, paske se Letènèl ki te vin di m e nan revelasyon ke sòlda yo pral nan lagè, se pou rèn nan akonpanye yo. E mwen wè se te mwen menm ki dwe akonpanye yo, e m konprann, mwen akonpanye yo nan misyon ke yo ta pral fè Jeremi an. Men avan nou rantre nan vil la, Letènèl di m, w ap mete tèl moun adwat, tèl moun agoch, men kòman pou rantre. M rantre nan vil la vrèman, pandan m ap rantre nan vil la, Letènèl ap eksplike m ki kote m gen pou m ale, Ki kote m gen pou m vizite? Paske m vizite plizyè kote, men gen yon kote Letènèl te voye m ale ke m pa t gen tan vizite, men mwen te vin, Letènèl mennen m wè lan legliz katolik, katedral ki nan Jeremi, mwen wè gen yon, gen yon movèzespri ki chita avèk pye l louvri, yo, yo, li gen non l wi. Yo ba l non. Se la moun yo al fè nan sen. Li chita avèk pye l louvri. E li pa gen kilòt sou li, li vrèman lèd. Li, li vrèman efreyan. Kounye a la, pye l louvri, epi li gen yon vapè k ap soti nan mitan janm ni. Alò yo di se. M pa t konnen ki sa l ye, sa l vle di, men nan revelasyon an Letènèl ap montre m ke se rezon sa a ki fè pa gon prezidan ki ka pase sou plas Jeremi, depi l pase l ap tonbe. Movèzespri sa chita Jeremi, vapè sa depi w pran l ou pa ka ret sou pouvwa a. Epi mwen wè sa, Letènèl montre m espri a, epi pou espri sa te kominike avèk mwen, li te vin pran fòm moun nòmalman, Li abiye an yon jip blan, l met yon kòsaj sou li, ble, epi l ap pale avèk mwen. Letènèl di l, Letènèl prezante l mwen menm, li di konsa, Èske w konn kiyès ki pral dirije men li? Li lonje, li lonje dwèt li sou mwen, epi Letènèl ap pale avè l, Espri a ap sekwe tèt li, tout sa Bondye di l, tout sa Letènèl ap di l yo, l ap sekwe tèt li, wi, wi, wi. Sa vle di, Letènèl te ka annik efase movèzespri sa yo, men. Li pase pa nou menm. Li di ke nou menm lòm, nou gen plis otorite ke espri sa yo. Men, espri sa yo viv de nou menm. Se sa k fè li di, lè nou wè nou nan kontak seksyèl avèk movè zespri sa yo, se enèji pa nou yo vin pran, se Letènèl ki di m bagay sa yo pou m di pèp la. Se. E yo pran enèji pa nou pou yo fonksyone. E li di gen espri se sèlman sèks ki enterese yo tou. Lè w wè yon bèl fi parèt nan dòmi se pa yon fi. Se yon movèzespri ki tèlman lèd li louvri zye m li montre m espri a. Si w ta wè a kisa w ap kouche a w pap janm fè sa nan vi w ankò. Men gason. ou wè se bo gason k vin sou ou nan dòmi, bliye bagay sa, pa janm fè eksperyans pou w ap kouche avèk espri nan dòmi menm si w wè l bèl, li pa bèl vre. Ebyen Letènèl gentan di ke mwen gen kèk misyon pou m fè ankò, gen yon misyon, gen yon kote m gen pou m ale m pap di ki kote, paske m pa janm di ki kote m prale. Se aprè m esplike. Li di aprè kote sa m gen pou m ale yo, Ayiti delivre. Spirityèlman, Ayiti deja delivre.
Men kòman w pral fè ranpli misyon sa piske yo di gen yon seri de antite k ap dirije Ayiti, se sa w ta rele les dieux tutellaires d'Haïti ki la, gen yon seri de, yo di se yon dam, gen ki di se yon dam nwa, M pa konn si w konprann sa m di w la. Gen blanch lan tou. E ou pral mete yo deyò? Ki mwayen ou pral fè pou mete yo deyò pou w ka vin jije? Non, medam sa yo, yo rekonèt mwen. Yo rekonèt mwen. An nou di samdi a, e vandredi aprè midi pandan n ap ouvri saba. Pandan n ap ouvri saba, m ap chante epi m fèmen zye m. M ap gade mwen wè yonn. Mwen wè nwa la. Li foure de dwèt li nan zòrèy li, li pa ka tande chan sa a. Li pa ka tande adorasyon ke saba pral ouvri a, li pa kapab. Se sa k fè Letènèl di, lè nou tout kòmanse obsève kòmandman l yo, n ap ouvri Saba ansanm ann Ayiti. Se sa k fè w gentan wè movèzespri a pa ka rete vre. Movèzespri pa renmen moun k ap obsève Saba. Movèzespri a dayè depi w kòmanse obsève Saba y al bay ou kay bòkò, bòkò a pa, dyab la di w l pa bezwen w paske li di w se yon manje gate. Manje sa gate. Alò moun sa yo lè w ap manje manje dòmi bòkò a pa ka trete w li voye w al manje manje dòmi mwen di sa deja nan yon emisyon se paske moun yo dwe konnen letènèl di se tout ayisyen endistenkteman ki pral obsève tout 10 kòmandman se pa saba Alò pa gen pa gen afè pran 9 pou kite yonn. Mwen menm mwen pa advantis mwen di nou sa deja m poko janm mete pye m nan legliz advantist e advantist ve di moun ki ap tann retou kris alò si wap tann retou kris ou son advantis men advantis di setyèm jou se moun ki ap obsève Saba hebdomadaire L'Eternel, bon, li pa dakò ke nou obsève sèlman Saba, on sèl Saba, li di, men Saba. Li di, lè nou kòmanse obsève men Saba. Sa vle di tout fèt li ba nou yo, se sa, on pakèt Saba yo ye. Nou tout an jeneral, nou pap gen, kòm si, se nan kè nou menm l'ap mete l. pandan ke li pral dirije a nou tout pral fèl avèk amour nap fèl paske nou nou pap konn soufrans sa yo ankò on moun on moun ap anvi tiye on moun ou pap kapab paske li deklare tè a sen e tout moun ki pral mache sou tè a sen se sak fè nan katastwòf ki pral pase a lap pase pran on pakèt moun lap tiye anpil moun paske tout mechan ki pap aksepte Bondye ap gentan pran ou menm jan li di nan nan sofoni se ou pa bezwen kache pa gon kote ou ka kache se ak lanp li pral chèche ou sa vle di. Ou te mèt kote w ye anndan vant manman w l ap jwenn ou kanmenm. E fòk, fòk, fòk li fè l. Nou menm fòk nou delivre. Mwen menm m pa ta renmen fè karantan nan dezè. Mwen, paske mwen menm misyon pa m nan, Letènèl di se menm jan ak Kris. Kris te gen yon misyon byen detèmine, epi mwen menm tou mwen gen misyon sa a, se mwen menm ki pou fè l. Letènèl di, mwen se dènye zèl kat li. Alò m pa ka rate. Li di, Silvani pa ka fè erè, paske li se dènye zèl kat mwen. Egalie di, Mwen se temwen fidèl li, mwen oblije fè tout sa l mande. Aktyèlman la sakrifis mwen, bon m pa rele l sakrifis, m rele l yon dyèt, m pa ka manje menm jan avèk nou, m pa ka manje menm jan ak tout moun. Kòman w manje ou menm?
Letènèl montre m aktyèlman la. Tankou ou pa manje vyann, ou pa.
Non, m pa manje vyann.
Okontrè, Letènèl mande m pou m manje tout sa ki soti anba tè. Pandan m ap manje tout sa ki soti anba tè, Mwen kòmanse manje l avèk legim. Letènèl pa t montre m legim nan asyèt la, ni sòs, ni anyen, ni vyann. E li montre m li twa fwa, sa vle di pou konfime sa m ap manje a. Epi, mwen menm menm ki kòmanse manje l, maten an l parèt sou mwen, li montre m li vrèman fache kont mwen menm. Mwen wè se mwen menm k ap manje vyann, m ap manje poul, m di bon mezanmi m pa manje poul, bon kòman fè Bondye montre m m ap manje poul tandiske se fèy m ap manje. Lè m sot download Bib King James an anglè, lè w ap li an anglè nan vèsè 30 lan li di li ba nou legim kòm vyann. Men lè w gade vèsyon fransèz la li di li ba nou legim kòm nourriture. E se legim mwen manje avèk viv yo ke Letènèl montre ke se vyann m ap manje. Paske gen anpil fèy ke n ap manje yo gen menm kantite vitamin avèk vyann ke n ap manje. E sa k fè li di Lè m sezi lè m li vèsè a maten an m pa konn kòman m fè al download bib an anglè kòmsi kisa k dirije m pou m fè l men lè m li l mwen wè li di li ban nou fèy yo kòm vyann epi nan liv franse a yo tradui l yon lòt fason nan jenèz premye vèsè 30 li di sa li di li ban nou viv yo li ban nou fèy yo kòm nouriture. Se sak fè anpil moun fè anpil fè nou fè erè letènèl di pa manje vyann men nou chita ap manje fèy e gon fèy ki rele kèl manjel anpil el fèy manjel paske m pa manje vyann li gen lè w manjel se tankou se vyann bèf la menm wap manje paske li wi li pwisan alò mwen menm map manjel letènèl montre m maten an se vyann map manje li pat òdone m manje vyann epi li montre m yon ti bout manyòk li di al bouyi ti bout manyòk sa pou li. Ou konprann sa vle di se manyòk la li banm mwen konsa. Si map manjel manjel tou sèch. Avèk yon te m ka pran lè maten. Sa sèlman. E avèk dlo. Piske peyi a gen pwoblèm sè Sylvanie e map mande w ou ka fè yon ti kout priyè pou Ayiti paske Ayiti bezwen priyè.
Oken pwoblèm paske Ayiti se pa priyè sèlman non Ayiti bezwen Ayiti se anfen.

Yahweh, Kreyatè nou, Papa nou ki nan Syèl la, nou beni non, nou egzalte non. Jodi a, m konprann revelasyon drapo peyi Dayiti a. Se priyè sa ke w t ap mennen m vin fè, piblikman, pou peyi Dayiti. Senyè, Ayiti bezwen delivre, e nou konnen ou pwomèt nou l ap delivre trè byento. Nou mande w nan non Yahushua HaMashiach, mwen deklare, Ke peyi dayiti libere paske ou dim deklare ou menm wap akonpli mwen mande w senyè gras mwen mande ke tout moun kap touye moun yo depoze zam yo pou nou ka rantre nan nouvèl ayiti a men dan la men senyè gide nou pazapa rantre avèk nou nan nouvèl ayiti a ke ou rele l Kanaan, se yon nouvo Kanaan ke nou pral rantre, w ap rantre avèk nou, men ou di, se pa tout moun k ap rantre, men si ou te ka fè nou gras pou tout Ayisyen ta rantre, paske yo soufri twòp, m t ap renmen yo goute sa ke w pral fè a. Nan non Yahoushua Hamashiah, delivre nou, e mwen deklare delivrans Ayiti, nan non pwisan Yahoushua Hamashiah, ki se Kris. ki te vin mouri pou peche nou, gran frè nou, e nan e ke priyè nou monte al jwenn Papa nou, Yahweh le Créateur, et à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen, nap kontinye a deba a, e sè Sylvanie Ramsay, nou pral gade lòt aspè ki genyen, e lòt aspè ki genyen nan deba a. Gen moun ki konn ap blasfème, èske yo panse yon moun kap blasfème konn konnen lè lap blasfème?
Dèfwa se inyorans, mwen kwè se inyorans. Paske gen anpil moun ki pa konnen, ki pa rann yo kont lè yo fè l. Men mwen menm, m pa ka di, m pa ka konnen lè moun nan. M konnen lè moun nan, tankou pandan m ap bay mesaj la, yon moun ki ap di se manti m ap fè, mwen wè se paske l pa konnen ki fè l di se manti. Alò, ou pa ka, ou pa konn yon moun, si moun nan vin nan non Kris, si w gen, si w gen la krent de Dye, ou gen dwa pa aksepte sa l di a, men ou pa di move pawòl. Paske mwen menm m toujou pran sa kòm egzanp, li mèt se yon chyen ki di Jezi ki konn di sa devan m, m kòmsi m prèt pou m e menm movèz espri te vin konnen m fèb lè m tande non sa a epi yo mache yo kòmanse vin sou non l yo menm menm vizite m vizibleman nan biznis mwen gen yon movèz espri yo voye se yon zonbi yo voye li parèt li di m bonjou. Li di, Bonswa. Li di, Èske m ap fè w kado sa a? Kòman w ye, sè m? Li salye m nan non Jezi. Ou konprann? Men se yon movèzespri, se yon zonbi l ye. Men li vini konsa paske yo konnen si l vini nan non Jezi, m ap resevwa l. Paske m gen lakrent de Dye. M pa aksepte moun fè blag sou non Letènèl. M pa aksepte moun pale Bondye mal. Alò, kèlkeswa moun ki ta vle fè sa, oubyen w ap fè sa, ou toujou ap di. Se paske anpil moun vrèman vini ap di yon pakèt bagay, men prefere ou rete an silans, ou priye, ou mande Bondye kisa moun sa a vin fè. Sonde, zonde lèzespri.
Egzakteman, sonde pou w ka konnen kisa. Dakò, men nap retounen sou aspè sa a, sè Silvanie, se aprè lapoz. Antretan nap raple w ap swiv Blocus, votre emission de formation, d'information et d'éducation ki difize l, on se le rappelle, du lundi au vendredi de 4 heures A 6 è PM. Envite n jodi an nan Temple du Savoir lan se Sylvanie Ramsay, elle est Grand Prêtre Royal Sa Majeste, alò non sa yo se se li di se Bondye k ba li yo. Se li n gen jodi an kòm envite nan Blocus. Avèk li byen antandu n ap analize yon ansanm de revelasyon ke li di li fè, men se Bondye ki ba l fè revelasyon sa yo. Nou pral obsève premyè poz komèsyal la, men oretou aprè lapoz, gen plizyè lòt kesyon n ap genyen pou n abòde nan kad deba sa a. Mèsi de nous être fidèles, c'est l'heure de la pause commerciale, ne zape pa n ap tounen.